Alright! Sa kap fèt tout moun, se mwen menm Richie WMG de Ann Pale Podcast. Jodi an nou gen yon edisyon spesyal, yon bagay an komen kote ke nou pral gen Billy Jay de Slingshot Audio ki mete ansanm ak nou pou pote plis enfòmasyon pou nou. Sa kap fèt Billy, kòman w ye? Richie, anfòm anfòm! Se yon plezi pou m ansanm avèk Tout oditè espesyal emisyon sa a, kote ke nou pral pote sa ki enteresan sou Covid 19, sou politik entènasyonal, sou refleksyon ke n ap fè an Ayiti e kijan nou kapab vanse ansanm. E sitou ki gen pou wè avèk dosye cho ke nou gen nan mond lan la a ki se Kowonaviris. Yon bagay Exactement. k ap epate lemond. Bon, pa kisa n ap kòmanse menm? Enben, n ap kòmanse pa le kòmansman ki se kovid la. Mwen prale fè yon revi statistik sou kantite moun ki enfekte nan mond lan. E ann di kounya la done yo montre ke genyen yon milyon 681 mil e 964 moun ki konfime nan mond lan. E ladan l genyen 374 mil 509 moun ki yo menm geri de maladi an. Epi genyen 102 mil 36 moun ki yo menm mouri. Donk pou n montre w ke nou menm n ap pale de covid la, n pa pral pale sèlman de lanmò yo, n ap pale tou de moun ki yo menm geri. Si w ka wè ke chif kantite sou kantite moun ki geri an, li plis ke kantite moun ki mouri, pa vre? Efektivman, e se sou sa ke nou pral baze. Men, anvan tou, Nan on milyon e pit moun nan, n ap presize pou moun yo ke gen 100 mil mò pami yo, yon chif ki trè ba. Mondyalman, s on chif mondyalman ki parèt ba, men lè w prale devan ou pral ou pral dekòtike done sa a. An n di pa egzanp, an nou an nou ale nan Etazini ki li menm parèt kòm episant maladi an nan mond lan, Ebyen total moun ke ki genyen Ozetazini yo, yo elve. Trè elve? Yeah, trè elve, trè elve. E se peyi kote ke viris lan pwopaje pi rapid. Egzakteman, egzakteman. Donk, ann di pa egzanp, n ap pran yon eta ki li menm reprezante episant maladi an Ozetazini, ki se New York, eta New York, ki genyen 159937 moun ki kontamine. e ladan l gen 13 mil ki yo menm geri e gen 7 mil 67 ki mouri. Tousuit apre Nouyòk ou jwenn New Jersey, anfèt jeyografikman New Jersey pa lwen ansanm avèk Nouyòk State e jeneralman e on moun kapab rete Nouyòk l ap travay New Jersey e vis vèsa. E mwayen transpò pou pou New York a New Jersey an, yo itize tren, gen tren ki fè de de New York a New Jersey. Donk ka pou New Jersey an li se 51 mil 27 moun konfi ki konfime ke ki gen maladi an, 92 sèlman ki geri, 1700 mouri. Donk done chif pale pou li paske ann gade e konparativman a New York ki kote ke gen 13 mil moun ki geri 7 mil 67 ki mouri, enben ou jwenn plis moun mouri New Jersey ke geri. Tandiske gen plis moun ki kontamine New York. E an twazyèm pozisyon ou jwenn Michigan ki gen 22 mil 783 moun ki yo menm kontamine, 5 grenn sèlman ki geri, E 1981 mouri. Anfèt, done a vin pi enteresan ankò lè w ale, m pa pral, m pa pral bay tout eta yo, men m pral, m pral, m ap, m ap mete yon bemòl sou, sou de seri de eta, ann di Nouyòk. Eta Nouyòk lan genyen anpil Ayisyen k ap viv nan eta Nouyòk. Menm jan tou gen yon kominote Ayisyen New Jersey. Kominote Ayisyen nan Nouyòk yo, yo plis konsantre yo nan e Nouyòk City. En fèt, jeneralman, moun yo fè konfizyon sa antre New York e New York, euh, New York State e New York City. New York City se, se 5 katye, ya di 5 departeman ki yo menm euh, ansanm ki konstitiye New York, euh, New York City. Se Brooklyn, Manhattan, Staten Island, Bronx epi Queens. Se 5 katye sa yo ki konstitiye New York New York City. Ebyen nan moman ke nou pale nap pale w la se ke covid 19 covid 19 nan New York City done an map map di nou kantite moun ki yo menm kontamine nan New York City ebyen genyen 80 14409 moun ki kontamine nan New York City. Sa vle di nan 5 katye sa yo ansanm ki gen yon sèl majistra ki se Bill de Blasio, yo genyen kantite moun sa ki kontamine. E done sa m ba nou la, se done ki update jodi an menm a 5 è PM. Donk nou wè li 6 è 8 nap pale la, ebyen 5 è, 5 è yo update dènye done sa. Pandan nap pale la, Etazini pase kòm premye peyi ki gen plis moun ki enfekte avèk maladi sa a. Egzakteman, egzakteman. Pou m eksplike moun yo. Maladi an la depi an desanm 2019. Ou te genyen Wuhan ki te episant, apre sa li vin pase de Wuhan a Itali. Kounye a la nou vin jwenn de Itali a New York ki se Etazini. Nou pral eseye eksplike moun yo kòman tranzisyon sa a rive fèt. Anfèt, anfèt, fò n konnen ke avèk mondyalizasyon an, globalizasyon an, ke mond lan vin konsidere yon vilaj. Donk, antanke tèl, kounye a la, Maladi an, mwayen de pwopagasyon maladi an se transmisyon moun ak moun. E dapre OMS, Oganizasyon Mondyal Sante, pwopagasyon an li fèt pa, m te ka di, farinay an kreyòl. An anglè yo rele sa droplet. Lè moun nan ap farinen.
Egzakteman. On moun ap pale, li touse, Li etène, enben li, li, li lage de seri de farinay. Epi farinay sa a li menm, yon lòt moun gen dwa pran li, e li tonbe nan figi li, li ina, li, li, li, li vin respire li, epi kontaminasyon an kòmanse la. Ou ankò, li rete dan lè pou yon fraksyon de segond, moun nan ka kontamine par sa, yo menm di ke li ta pwopaje nan lè, men pa gen konfimasyon sou pwopagasyon nan lè lan. E donk transmisyon viris lan de Wuhan a rès mond lan, li lye avèk transpòtasyon ki genyen, echanj komèsyal, echanj moun ak moun, moun k ap fèt de yon peyi a yon lòt. Deplasman moun yo.
Egzakteman. Mouvman moun yo, deplasman moun yo. Donk, se pa etonan ke New York vin parèt episant pou Etazini, e ke New York City li menm ta episant pou New York State, paske tout kom echanj komèsyal, pa bliye ke yo konsidere New York kom kapital mond lan, ekonomik mond lan, e echanj ki fèt, lè yo di New York lan, se New York City, e donk echanj kap fèt de lòt peyi a a New York vin fè ke gen anpil moun ki vin, ki sikile, e vini New York, e lè bagay lan eklate an desanm Wuhan, Gen yon neglijans oprè de otorite yo Ozetazini ki yo menm panse ke sa pa tap vini jwenn yo e lè yo anrejistre premye ka a e anrejistreman fèt pou Rochester, Rochester se yon lòt katye ki nan New York State, yon avoka ki li menm te vwayaje te nan al nan yon reyinyon nan New York City se lè sa a misye kontamine e se te 19 janvye sa fèt donk 19 janvye e fen janvye Te genyen parad chinwa yo nan katye chinwa yo ki te prevwa pou te fèt. Otorite yo te kanpe, yo te di viris lan pap vini Etazini, donk pa gen rezon pou anile parad sa. E ou vin jwenn ankò tou Ozetazini, transpò an komen an, sèke lè w nan New York City, moun yo plis itilize metwo avèk bis pou yo vwayaje andedan Nouyòk, New York City, e yo itilize tren pou yo vwayaje soti nan yon vil, yon grann vil, nan yon lòt depateman pou antre nan kote aktivite ekonomik lan ye ki se Manhattan. Donk pwopagasyon an, nou wè li rezonab, se nan sans sa ke pwopagasyon an rive fèt. E li tou, li arive fèt lè gen neglijans bò kote gouvèneman yo. Yeah.
Bon, fò n raple Richie ke lè sa eklate Lachin, Youn nan bagay ke Chinwa yo fè, yo mete Wuhan e pwovens lan an karantèn. Etazini yo menm, lè yo kòmanse anrejistre de seri de ka, jouska mwad mas, tren e bis fonksyone nòmalman nan peyi an. Donk ki fè ke pwopagasyon maladi an fèt, se konsa ke l fèt. Paske yo genyen yon batay ant eske n ap kanpe ekonomi an ou ankò eske n ap kanpe pwopagasyon viris lan. Donk, pou evite ke ekonomi an tonbe, yo kontinye avèk tout aktivite ekonomik yo, ebyen pwopagasyon viris lan fèt. Wi, jisteman. Nou genyen Premye Minis Britanik la, Boris Johnson, nou gen dwa di se dezyèm pèsonalite pi wo grade nan peyi an, enben menm li menm tou, li tonbe anba maladi sa. Egzakteman, li tonbe anba maladi sa. E, an fèt. Yon moun ki pa t kwè. Wi, se yon moun ki pa t kwè ke maladi an Te kapab fè tout sal fè yo la. Exactement ki te neglijan e kounya ou ka wè menm peyil lan ap sibi sò lan tou m kwè yo pase a 8000 mò. Ebyen fò nou di tou ke fò nou fò nou di tou ke misye aktyèlman kite lakay li se li nan li nan lopital kounya li nan sa yo rele nan ijans nan swen entansif. En fèt, maladi an, dapre espesyalis yo, pwosè nou yon nou pa espesyalis, nou ap jist pran enfòmasyon pou nou pote bay oditwa yo. E lè maladi an pran ou, ou malad, ou devlope sentòm yo, ou ret lakay ou. Men lè gen konplikasyon, youn nan konplikasyon ke ou ka genyen ki se souf kout, respirasyon, donk ou ale lopital. Donk sa se faz sa a, se sa ki ka mennen w lopital. Donk lò ou kontamine, ou malad, pa vle di ke ou pral lopital. E ale lopital tou pa vle di tou ke wap mouri. Paske gen moun ki al lopital ki rekipere, ki tounen lakay yo. Donk yon ti bagay pou nou note se ke United Kingdom, se de Wayòm Ini nap pale, gen 70,272 moun ki konfime ke yo gen viris lan. Pa gen anyen, pa gen youn ladan yo ki, ki ko, ki ko geri. Se 8958 moun ki mouri. Zero gerizon.
Zero gerizon.
Alright. Alright.
Bon, an fèt, an fèt, pou nou fini avèk faz sou, sou enfòmasyon sou kowonaviris lan, m te vle fè yon, yon e, pale sou, sou kote ki gen anpil Ayisyen yo. Nou konnen ke Nouyòk gen anpil Ayisyen. Apre New York, se nan Florid. E donk nan 495 mil e 601 moun ki konfime ki gen maladi an Ozetazini, nou pral gade pou nou wè nan New York, e pa nan New York men nan Florid, egzakteman nan Florid, Konbyen moun ki yo menm genyen maladi an. Anben nan Florid nan Florid mwen ape nap gadel pa nap gade li an tèm de county sa yo rele departement kote gen anpil ayisyen yo Miami Dade county se yon county ki gen anpil ayisyen se andan Miami Dade ke w jwenn ti Ayiti wap swiv mwen? Yeah m la. Yeah apre Miami Dade ou genyen Broward county Broward county Se nan kawony sa a ke Johnson Napoleon, youn nan Ayisyen ki toujou ap pale sou entènèt yo, se nan kawony sa a ke l rete. E Palm Beach County, Palm Beach County, se se andedan kawony sa a ou jwenn de seri de mizisyen konpa ayisyen rete. Orange County, ou jwenn tou gen Ayisyen ki nan Orange County. Ben, an nou gade pou nou wè nan Miami-Dade County, nan Miami-Dade County, e konbyen ka ki genyen. Gen 5 mil 745 ka kowonaviris andedan Miami-Dade. Semèn pase an la sèlman, tout Florid lan se te se te apeprè 5 a 7 mil moun ki te gen kontamine. Semèn pase an la. E kounye w, egzakteman, kounye w vin wè yon sèl depatman genyen tout ka sa. Pa gen okenn moun geri. Gen 63 mò. E donk dezyèm, an dezyèm pozisyon ou jwenn Broward County an ki genyen 2 mil 454 ka, 66 moun mouri. E donk se reyalite kowonaviris lan Ozetazini e espesifikman nan Florid. E nou wè graf lan ke kantite ka yo y ape monte. Y ape monte o jou le jou. Nou espere nan pwochen sòti nou an, na ka di moun yo ki jan sa evolye nan departeman kote gen Ayisyen.
Men gen yon bagay k ap sikile kòmkwa lè w nwa Coronavirus lan pa aji sou ou menm jan avek yon blan. Ok bon ann gade la kote gen pil nwa kap tonbe kap mouri la nan coronavirus lan se eta ki rele Louisiana Louisiana aktyelman la anpil moun anpil moun ap viktim de corona e gen plis ke plis ke 5 mil anfèt se 18 mil 283 ka corona ki genyen nan Louisiana selman E pa gen okenn moun geri, se 702 mò. E Louisiana genyen yon pousantaj de Afriken Ameriken, de Nwa k ap viv nan eta sa. Te gen menm yon atik ki te sòti pou di ke Nwa yo ap frape fò anba kowonaviris. Donk mit ke mit ke korona pa frape nwa yo, nou mèt kòmanse retire li nan tèt nou paske e. Prepare nou pou nou resevwa l Ayiti. Egzakteman, se prepare pou nou resevwa li an Ayiti. E an nou gade, pou nou pèmèt moun yo konprann anpe plis sa n ap di an, an nou seleksyone yon peyi an Afrik petèt ki kapab pèmèt moun yo konprann e ke kowonaviris lan li pa yon kesyon de de koulè, li pa yon kesyon de de peyi, se yon viris k ap fè ravaj. ki mande pou nou pran prekosyon e ki pou nou swiv prensip yo pou nou pa kontamine. E si sa ta rive ke nou kontamine, ke nou pran prekosyon paske pa gen medikaman, ke nou ka pran prekosyon pou tèt pa nou pou nou evite, egzakteman, evite, evite ke maladi an pwopaje. An fèt, pou m di ou la ke n ap eseye gade pou nou wè si nou jwenn done sou kèk peyi an Afrik. N ap Kontinye avèk emisyon an, sa w panse Richie? Epi si m jwenn done a m a fè moun yo konnen sou kèk peyi an Afrik ki gen kontaminasyon e ki kantite moun ki kontamine. Egzakteman Billy, n ap kontinye. E n ap raple moun yo ke epizòd sa y ap koute an la son epizòd spesyal ki fèt an tron komen ant Ann Pale Podcast e Slingshot Radio ke y ap ka jwenn sou tou 2 kont yo. Jis avan nou kontinye, nou pral pran yon poz, letan pou nou rafrechi nou Billy. Ann ale, jingle! Bon bagay! Nou tounen apre poz lan pou yon pi bèl dezyèm pati e kote ke nou pral pran direksyon Ewop. Fò Dibili, N ap pran direksyon Ewop pou Kowonaviris ouzou mwens n ap pran direksyon Ewop pou kisa la? Depi w ap voye m Ewop m prale mwen menm. Nou prale. Jisteman, nou pral pale de Itali. Itali, m kwè se dezyèm peyi ki plis enfekte e peyi ki gen plis mò jiskaprezan. Nou pral pale de Itali. Nou wè ke Larisi deside pote èd li bay Itali. E ou wè Lafrans tou ki fache. E nou jwenn yon Itali ki te konte sou Ewop. Yeah, sou Inyon Ewopeyèn.
Egzakteman. E desu, se Lachin, k ap soti jis an Azi, ki pral pote èd li ba li. Sa w panse de sa? Lachin, Larisi, epi fò di tou, Yon peyi ki anba anbago depi pli de 50 lane fè pati de lis peyi ki pral ede moun rezoud kriz. Kiba, ki pral ede lemonn. Ki pral ede lemonn. Donk, mwen menm se moun ki renmen chif, an nou fè yon rapèl pou moun yo. Monn lan genyen 1 milyon 681 mil

sou maladi an e li genyen. Epi gen 18849 moun ki mouri. Rejyon an Itali ki gen plis moun kontamine an se Lombardi. Lombardi genyen 56048 moun ki kontamine, 16280 ladan yo geri epi 10238 mouri. Touswit aprè Lombardi ou jwenn Emilia Romagna ki se dezyèm kote ki gen plis moun kontamine yo, ki genyen 19 mil 128 moun ki kontamine, e 3 mil 381 ki geri, e 2 mil 397 ki mouri. Donk. Bili, Bili, Bili, Bili, m ap fon ti kan pou ou, paske nou gen done ki monte la rapid. Ok, ok. Mò yo pase a 102 mil 566. Men tou, gon bòn nouvèl, se ke Nou pase a 375,958 moun ki geri. Ok, se ki kote egzakteman? Se dan lemond. Oh wi, egzakteman, e dan lemond, ya. Egzakteman. Donk pou n montre ke fò nou, nou menm, nou menm nan epizòd nou yo, e n ap pale de kovid, nou pa pral fè kè moun kase, men n ap eseye bay moun espwa tou. pandan ke nap ankouraje yo pou yo respekte prensip ke gouvènman Ayiti mete kanpe, retire mit ke maladi an pa frape nwa, retire mit.
Jiska prezan anpil moun pa fè gouvènman sa a konfyans, yo di ke maladi an pa isit, se ke se estrateji gouvènman pou l fè kòb, m vle moun yo retire bagay sa nan tèt yo, maladi an la, li nan peyi an, e gen 193 peyi ki touche, Se pa nou k pi chanse pou n di ke nou pa ke nou pa touche. Se règ ijyèn yo pou nou respekte epi n ap bouske pou pi devan. Ya, epi fò nou fò nou retire mit yo. Mit yo se ke maladi pa frape nwa, donk nou se nwa li pap frape nou. Avèk tou maladi pap frape jenn, se granmoun l ap frape. Fòk nou konnen tou ke Nou ap viv nan yon peyi kote ke pa genyen sistèm sante an li vrèman kraze. Ann imajine nou, peyi ki yo menm ki gen sistèm ki swadizan kanpe ap goumen anba maladi an. Yo pran gwo frap. E nou menm ki pa genyen sistèm sante. Donk fòk nou konsidere sa. Dezyèm bagay ankò se ke pwopagasyon an yo di ke bon nan chalè li pap pwopaje menm jan. Men fò nou konnen ke moun ki kontamine Ayiti yo, 2 moun sa yo ki mouri yo, yo pa sanble moun ki konn pran transpò an komen, se vre. Se pa sa tou, yo poko janm konfime ke maladi an pa pwopaje nan peyi twopikal. Yo poko janm konfime sa. Vwala. Se moun k ap pale.
Egzakteman. Donk moun ap pale, donk lè moun yo ap pale tou, fòk yo, fòk yo, fòk yo prudan sou, sou sa, paske si yo pa prudan nan sa y ap di, hum, ebyen n ap, n ap ateri a plis ka. ke Sendomeng. An di pa egzanp, an di pa egzanp ke Sendomeng li kola avè nou. Nou sot fè analize e a e New York e New Jersey a pou nou wè ke ki jan pwopagasyon a fèt. Nan ki sa konn moun yo al twonpe yo? Yo wè ke Itali, nonb enfekte yo ap monte pa pakèt, la Frans se menm jan, Etazini se menm jan, epi yo wè ke Ayiti, se chak 2, 3 jou MSPP ap soti rapò l ap di w gen 2 moun, gen 3 moun. Sa ke m vle moun yo konprann. Pou konnen kantite moun ki enfekte nan peyi w lan, fò w envesti nan tès masiv. Exactement. Se lè ke w fè anpil tès ou pral konnen moun, kantite moun ou genyen ki enfekte. Peyi sa yo nou wè kòmsi nonb de ka yo ap monte an, se tès ke yo fè. Yo konnen moun ki enfekte yo e yo izole yo pa rapò a rès popilasyon an. Mwen menm, pi gwo enkyetid mwen, se. An nou mete yon bemòl sou yo izole yo. Yo pa izole moun nan peyi yo. Yo mande moun yo pou yo izole tèt yo. Yo mete tèt yo an karantèn. Ok? Pou mete tèt yo an karantèn. Se volonte moun yo tou ki pral pèmèt ke bagay la pa pwopaje. Gen mezi ke yo ka vin avè l, tankou transpò an komen an. Si yo te kanpe l nan New York City, pa egzanp, a tan, de janvye, lè yo te anrejistre premye ka kowonaviris nan yon eta ki rele Washington, epi apre sa, zòn 20 yo, yo vin anrejistre ka nan New York City, ke moun nan t ap viv Rochester, meri Rochester a pran desizyon ki vin fè ke Worcester gen apeprè 17 mil moun kontamine, chif la pa pa monte e ou vin wè ke lòt kote ap vin monte. Bon, pou nou vini avèk Ayiti an, se ke Ayiti avèk Sendomeng yo pataje menm fwontyè e isi e e Ozetazini pa egzanp yo te yo te pran tan avan yo te teste moun paske lè w teste plis, lè w gen tès w ap teste plis moun w ap jwenn plis ka. Exactement. Gen jwèt civis tou kap fèt, pa sèlman nan la Chine, men gen jwèt civis kap fèt nan lòt kote. Pa egzanp Japon yo di ke kap kache ka konfime pou yo kapab prepare pou jwe olenpik. Donk li evidan ke lè w kache kantite moun ki, ou pa bay aksè pou tout moun kapab teste, e yo menm di ke gen moun ki ka kontamine pa gen sentòm. E se la ke nou menm nal fè erè an. Pa egzanp, lè w gade, ann Ayiti yo di w gade peyi Afrik yo, yo pa gen anpil ka. Ok, Se sa ke pandan w moun di, yo pa konprann. Richie, pandan w di Peyi peyi sa yo Afrik pa yo. gen mwayen pou envesti nan tè. Se sa k fè ke ou pa jwenn ka. Se pa ke pa gen ka. Yo pa dekouvri yo. Non, anfèt, nou menm fòk nou aprann apresye sa ke nou genyen. Laboratwa nasyonal ann Ayiti konsidere kòm youn nan laboratwa ki pi mye ekipe nan Karayib la. Donk, aprann valorize sa ke nou genyen. Ozetazini genyen ekivalan laboratwa nasyonal, apeprè ekivalan laboratwa nasyonal lan, ki se CDC, CDC. CDC pa t gen ase mwayen pou l te rive fè tès pou tout moun. E yo pran tan pou yo devlope pou yo rive fè tès pou tout moun tou. E jouskaprezan gen moun ki gendwa pa gen aksè pou yo fè tès tou. Men apati de senptom yo, ou menm ou ka fè ototès. An n di pa egzanp Lafrans, Te gen yon mizisyen, youn nan mizisyen ki te gen kontak avèk Roody Woodboy yo, ki te di konsa ke se nan telefòn li te rele doktè l, epi l prezante doktè a men ki senptòm ke l genyen, epi yo di otomatikman, egzakteman, yo di otomatikman ke li genyen l. Donk, yo gendwa pa fè yon tès pou ou, yo, ou bay sentòm ke w genyen yo, ou genyen l. Pou n di ankò tou ke epidemi an eklate Lachin fen desanm 2019, men anvan desanm 2019 sa a, anpil moun mouri Ozetazini pa menm senptòm sa a, ke yo te konn teste yo pou lòt tip de maladi. E lè yo retounen bak dèyè, paske menm la Chine li fè gon ti dife boule sou Twitter ant gouvènman chinwa e gouvènman ameriken. Gouvènman ameriken rele viris lan viris chinwa. E chinwa yo di konsa, si nou rive nan sitiyasyon nou ye la, se paske Etazini pa t gen kapasite pou l te teste, pou l te konnen egzistans viris lan. Ta sanble, nou di ta sanble, ke kowonaviris lan te deja sou sòl ameriken an byen avan ke l te eklate an Chin. E mwen menm t ap li yon atik ki di ke ta sanble kowonaviris lan te an Itali anvan menm yo jwenn ni an Chin. Vwala. Donk, n ap vi, n ap viv nan yon, nan yon, nan yon, nan yon mond global. Se sikilasyon moun. E se te sa ki te, se te youn nan pyon ke gouvènman ayisyen te fè ke mwen menm mwen te kategorik. m pa t kontan avè l. Lè yo te deside fèmen pòt pou tout peyi nan mond lan, yo ouvè Etazini. Yo fèmen pòt pou Kanada, ki te genyen mwens moun kontamine ke Etazini. M pa t dakò.
Ou t ap pale de moun. Pou m fini, moun pou Afrik lan, m gen Afrik di Sid la la, ou ka wè li, done yo, se 2000 3 moun ki konfime ki gen viris sa an Afrik di Sid. Men, sa ke pou n di moun yo tou, pinga yo al chita sou sa ke viris lan pa pwopaje rapid nan peyi Afrik yo. Majorite peyi sa yo se peyi soudevlope, yo pa envesti nan tès. M vle moun yo konn sa. Yo ba nou yo, se moun ke yo teste. Pa egzanp, n ap gade an Ayiti la, nou gen 31 ka, nou poko menm fè 300 tès. Ekzakteman, ekzakteman.
Sa m vle di konprann. Nou poko fè 300 tès. Non, si je di, si nou deside nou di na fè on 1000 tès. Son popilasyon de 12 milyon d'abitan. Exactement. Pa bliye ke moun sa yo ke nou teste ki konfime ke yo gen yen virus an, 31 moun. E 2 la dan yo mouri. Donk, moun sa yo, nou pa gen kapasite pou nou di ki kantite moun ke yo te an kontak avèk yo. Donk, yon grenn moun gen dwa kontamine 12 moun yon kou. Men èske w konnen ke si leta ayisyen vle jere sa yo kapab, yo gen ase de tan. Pa egzanp, lè w, lè m gade done MSPP yo, se 31 moun. Alò, pa menm sou 300. N ap gad, 25 ka se, e se de ka enpòte. Sa vle di, se kòmsi se moun ki sot nan peyi etranje ki vini. Egzakteman. Nou gen 6 sèlman nan popilasyon kòmsi pataj de kominote a kominote. Se di le viris lan nan lari menm. Ok. Non men moun sa yo ou di ki te vini yo. Men yo te rankontre avèk yon moun ki sou sòl la. Donk. MSPP pa gen mwayen pou sa pou l retrase tout pakou sa. Non men nap pwofite mikwo nou pou nou sansibilize popilasyon sou sa. Si w te an kontak avèk yon moun ki soti aletranje, pran mezi pou w pa kontamine lòt moun alantouraj ou. Mete mask ou. Ou pa gen mask, ou ka fè youn. E nou petèt pral mwen menm avèk Richie nap pibliye sou sou e platfòm nou sou twitter sou e instagram avèk facebook nap bay e link nou ou kapab ale nap mete video poun montre w CDC jeneral e e e e chirijyen jeneral CDC an ki fon video kap montre moun kijan yo ka fè pwòp mas yo avèk twal rad yo donk ou kapab mete mezi sa an plas Si w konnen w te an kontak avèk yon ti kouzen, yon tonton, yon zanmi ki te soti Nouyòk, ki te soti nan Kanada ou Lafrans ou lòt peyi, mete w an karantèn, menm si w pa devlope senptom, paske daprè sèten, paske nou pa konfime, fòk nou ta konfime sa, ke yo di ke moun ki yo menm te pran vaksen tibèkiloz, gen dwa vin yon pòtè sen pou maladi sa. Yo gen dwa pa devlope maladi a. Tank ou pa gen sentom.
Se pa konfime.
Se kèlke moun ke mwen gen kontak avèk yo ki ap travay nan domèn medikal Ozetazini ki fè m part de enfòmasyon sa. Se pa yon bagay ki yon etid ki fèt sou li. Sèl bagay nou konnen se an Ewòp, yon peyi an Ewòp, ki te pwojte pou vaksinen pèsonèl de swen yo pa tibèkiloz si yo pral trete moun ki genyen kowona. E majorite peyi ki pran vaksen sa yo se peyi soudevlope. Egzakteman.
Ou di peyi devlope ou peyi soudevlope? Peyi soudevlope.
Vwala, se sa m te vle soulinye tou. Anpil moun ki konnen pran vaksen sa deja ki gen tibèkiloz nan poumon yo deja, yo soti nan peyi soudevlope yo jeneralman, Ayiti ikonpri. Se sa k fè ke yo di yo ta pral vaksinen pèsonèl sante nan peyi devlope sa yo, paske yo menm yo pa pran vaksen kont tibèkiloz. N ap raple pou moun yo ke Ewop se kontinan ki plis touche avèk bagay sa a. Ezakteman. Li gen 70 mil 200 mò. Ah! Chif yo ap monte. Pou Ewop sèlman.
E nou konnen Ewop an tèm kon si n ap pale de mondyalizasyon, la lib sikilasyon de pèsòn, Ewopini an premye nan bagay sa, sitou avèk kòm si inifikasyon tout peyi Ewop yo. Yeah, men fò nou pale tou de, fò nou montre tou ki jan, ki jan avèk viris sa tou, Inyon Ewopeyèn riske, riske pran gwo kou hein, paske otomatikman ba larive Espay, Itali, anpil lòt peyi yo fèmen fwontyè yo. Ò nou konnen ke Inyon Ewopeyèn nan senbolize ouvèti. Se la pou li kenbe li. Ou gen Itali, Sa chat Inyon Ewopeyèn nan di, se solidarite ant eu. Sa di, depi youn gen pwoblèm, se tout ki genyen l. Egzakteman. Itali frape, bagay lan grav, Itali mande Lafrans èd, yo pa ba li l. Itali mande Almay èd, yo pa ba li l. E ou jwenn se Lachin ki sot kote l soti, ki vin ede yo. Ak Larisi ki pa nan Inyon Ewopeyèn. E gon bagay k ap pale la, gen 29 akò ki ta sanble siyen ant Itali avèk Lachin. Donk, mond lan p ap menm jan ankò, apre covid 19. Inyon Ewopeyèn, m panse ke li pral pran. gwo frap, paske Itali pap rete konsa ap gade Inyon Ewopeyèn, paske lè l te tann men ba yo, yo pa t ede l. Ya, ezakteman.
Epi fò nou di ankò tou, lòt bagay ke nou remake, se ke Etazini li menm, li pa genyen menm ejemoni ke l te genyen avan eklatman Covid 19 lan, ou ankò menm ka di anvan eleksyon Donald Trump, paske Trump eli avèk yon filozofi Ameriken dabò, sa vle di tout bagay sa Ameriken. Yon politik izolasyonis.
Egzakteman, se plito fèmen sou li menm, priyorize tout sa ka fèt Ozetazini e tout sa ka fèt pou e pa Ameriken. Donk ou vin wè ke kounye a la Covid lan eklate e mond lan ap atann ke Etazini vin ede yo. Etazini tou li menm li bezwen èd. Men Etazini bezwen èd vrèman. Lè w ap gade lè Donald Trump te pase tout anbasadè nan lòt peyi yo lòd, alò anbasadè ameriken byen si, se ke mande peyi kote w akredite an èd nan fason l kapab. Se premye fwa m wè Etazini konsa. Etazini mande Kore di Sid èd, Kore di Sid di ok, ma gen pwoblèm, m ap ede w. Men an fonksyon de surplus, tout sa ki twòp pou mwen, wap ede w. Yeah. Se premye fwa m wè Etazini konsa. Se egzakteman sa pou nou wè ke ki vin fè on bon eklatman tou antre, on ti dife boule antre antre Etazini ak End. Pa bliye, yo konsidere End, anfen, Ameriken jeneralman, pa jan ke li fè politik li, konsidere End kòm yon yon on peyi de de seconde zone e sitou sou plan famasetik. E pou n di sa tou, fò nou met yon bemòl, sè ke Ozetazini gen yon konpayi ke yo rele Amneal Pharmaceutical, li fè pati de top 10 pi gwo konpayi famaseutik nan mond lan. E fondatè konpayi sa a se 2 endyen ki pa fèt Ozetazini. Papa yo se famasyen nan peyi End, ki li menm devlope bagay an peyi End. E daprè sous konfime, yo gen pwodui premyè, matyè premyè pou fè medikaman Ozetazini ke yo enpòte depi End. Donk pou m revini sou ti fe boule antre Etazini e End, kounya ke ou konnen y a fon pwomosyon pou klorokin, ebyen Etazini ta vle ke End bay kolorokin, ba yo klorokin. E End mete yon bèn sou ekspòtasyon klorokin, paske yo, ta sanble ke se yo menm k ap pwodui plis klorokin nan mond lan, e yo mande ke fòk ke yo ta sèvi 1 dabò, apre sa pou yo sèvi peyi ki nan rejyon an, epi apre sa ya sèvi lòt peyi. Etazini pa kontan epi Donald Trump pwopoz di konsa si yo pa dakò òf mwen an, map mete sanksyon sou yo. Ou Donald Trump kap eseye rezoud pwoblèm yo pa la fòs tou kòm li te bezwen achte antrepriz alman an. Nap swiv. Ok. Men gen yon pis la, sa se kòmsi klorokin nan trete anpil moun. Nou genyen pwofesè Didier Raoul ki di ke 90 pou san sou moun li teste yo moun yo geri. Ok. Bon, men n ap etann toujou. Nou poko ka, mwen menm m pa gen sous sa, m pa konnen. Men m tande, jodi an m tande, m tande enfòmasyon sa. Sa se se fransè a, se doktè fransè a ki. Li remèt Macron done yo menm. Ok. Men jiskaprezan yo poko vle kòmsi itilize l. Non, non.
N ap swiv. N ap swiv. N ap pwopoz n ap tounen. N ap pwopoz n ap tounen epi n ap tounen pou nou pou nou pale lòt bagay ann pran poz la nou n ap tounen. Apre poz la pou dènye sekans emisyon jodi a Richie. Bon nou pral pale de konsekans pandemi an nan mond lan. Nou gen Almay prensipal ekonomi nan zòn ewo an, enben peyi sa reyalize yon plonje de 9 pwen 8 pousan nan dezyèm trimès lan, sa ki parèt yon doub defisi pa rapò a premye trimès an 2009. Nou konnen peryòd 2009 lan se te yon peryòd difisil ki te parèt tout swit aprè kriz mondyal ekonomik 2008 lan. Exactement.
An Frans, nou genyen PIB an ki plonje de 6 pousan nan premye trimès lan, yon bagay ki pa rive depi aprè dezyèm gè mondyal lan, 1945. epi nou genyen Etazini. Genyen 16 pwen 5 milyon moun ki gentan nan chomaj. Enben se kèk chif sa yo ke nou jwenn sou konsekans. Ya, son se apeprè yo gen previzyon ke chif kantite moun ki aplike pou asirans ki pap travay kòmsi ki aplike pou yo genyen soutyen leta. Lafrans yo gen yon menm sistèm konsa, yo rele caf, Centre d'appui familial, e donk yo wè li kapab rive depase yon milyon moun ki yo menm nan chomaj. Anfèt, lòt bagay nou wè ki enteresan avèk done yo, se viris sa a ki, pandemi sa a, li vin mete fen ak Relasyon anpil moun ou anpil peyi te genyen avèk sosyete de mache a, endividyalism lan, ou ankò ki kapab montre tou ranfòseman otoritarism tou imaj sèten prezidan nan monn lan kapab genyen pou fè valwa otorite yo, jere imaj yo devan elektè yo, Paske gen sa tou, gen eleksyon ki, nou nou ane eleksyon, te fèk gen eleksyon Guyana, Guyane Anglèz, nan mwad mas lan. Pral gen eleksyon Ozetazini nan fen ane a. Donk, viris lan tou parèt bouskile anpil nan bagay sa yo. Dapre yon pwofesè, yon chèchè nan yon pwofesè sosyoloji e yon chèchè nan Enstiti for Public Knowledge ki nan Inivèsite New York, se sa li di, li montre ke pandemi sa a, li vini mete fen avèk anpil bagay, relasyon moun ak moun, relasyon otorite yo avèk mache a. Se youn nan bagay ki ap fè pale de li Etazini, se ke ou jwenn sistèm sante an li te jere an majorite pa asirans yo ki se prive, ki ladan yo jwenn lajan nan men leta, e yo menm yo resevwa lajan leta epi yo vann asirans a piblik lan. Sistèm kapitalis lan.
Egzakteman, se ki vin fè ke majorite moun nan sosyete a, si se pa travay ou ki ba w asirans, si se pa kondisyon povrete w ki vin fè ke ou pa kapab peye yon asirans donk leta kapab atravè asirans prive sa fè w jwenn yon ti kòvred yon kouvèti asirans ki pa kouvri tout bagay si w se granmoun oswa w se timoun ou kapab gen chans pou genyen sa yo rele medicare oswa medicaid ki vin fè ke politik amerikèn lan vle chanje pou yo montre ke olye ke yo genyen plizyè asirans ki yo menm ka fè lajan Paske yo, yo konn refize peye doktè, paske doktè gen dwa voye bil la ba asirans lan, epi asirans lan li menm, li di, sèvis sa w te bay la, li pa kadre, donk m p ap peye w. Gen anpil lajan k pèdi konsa. Donk, e yo menm, yo pa pral remèt leta lajan an, y ap kenbe l pou yo menm. Donk, vin fè ke Politisyen yo vle vin avèk lòt lide ki fè ke Medicare enmi pou tout moun, fè pèt ke tout moun, pa sèlman granmoun oswa timoun kapab kouvri, men tout moun kapab genyen Medicare e vin genyen yon sèl moun k ap peye ki se Leta e atravè sistèm sa. Donk sa ke pwofesè Eric Klinenberg di an, li pote sans li. E nou vin jwenn tou yon regilasyon ki vin chanje kesyon relasyon moun avèk entènèt pral gen anpil bagay ki pral chanje, gon baryè ki pral tonbe e kesyon ou pa ka travay lakay ou. Donk avèk covid 19 vin wè ke gen anpil moun se lakay yo yo rete y ap travay. E yonn nan chèchè ki mansyone sa se Katherine Mango-Rod, li se editè an chèf yon magazin ki pale de sa. Donk map envite moun ki vle yo gen dwa ale sou www.politico.com pou yo jwenn atik ki ou pale de Coronavirus will change the world permanently here's now. Nap sige pou nou pale de Ki chanjman ke kowona viris fè nan mond lan, enpak sou plan ekonomik. Youn nan bagay nou wè ke viris lan vin fè, pa bliye ke nouvèl teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon se zouti ke yo kapab itilize pou konbat kowona viris. Nou wè l avèk Lachin, nou wè l avèk kèk peyi an, lòt peyi an Azi tankou Kore e Japon. Men tou se yon nouvèl zouti ki pral chanje pa sèlman pèmèt moun travay lakay yo, sa ki te deja la deja, paske freelancer yo, yo pa t bezwen ale nan ofis pou yo te travay, yo te travay depi lakay yo. Men tou, ou vin wè pral gen yon lòt chanjman nan menm nan medsin. Genyen yon atik ki ekri sou menm politico, nan politico, pa Ezechiel Emmanuel, ki li menm se Prezidan Depatman Medsin Etik e Sante e Politik nan Sante nan Inivèsite Pennsylvania pale de kijan telemedsin nan pral monte, se kijan pandemi an pral chanje paradigm sou kesyon jan yo fè prevansyon sou sante. Donk ou pa bezwen al kay doktè kont jounen jodi an pou jwenn pou yo konsilte w. Ou gen dwa a telefòn ou ankò a sou konpitè w, ou rele doktè w epi yo fè yon konsiltasyon pou ou. Donk, premye doktè ou, ou kapab fè sa sou entènèt. Donk, sa pote nan refleksyon ki jan nou menm an Ayiti nou ta sipoze pa rate okazyon sa. Ki jan nou menm an Ayiti nou ka make pwen pou nou pa rate paradigs sa k ap chanje a. Se yon nouvèl è.
Se yon nouvèl è, pratikman. Donk, nou se premye e animatè emisyon ki pral oze di sa an Ayiti ke kowonaviris vin fè dega, men kowonaviris chanje anpil bagay, chanje paradig. Donk nou dwe make le pa. E nou ka di tou, bon, le mond nou ka panse, nou ka di le mond sanse pare pou nouvèl è sa, paske lè w ap gade evolisyon 5G a la. Egzakteman.
Evolisyon 5G a, donk la Chinn prepare pou l pran pwisans sa nan men Etazini nan yon sans tou. Donk se ka petèt Youn nan akò ke La Chine ap siyen avèk peyi la lede yo tou. Donk pou kisa Ayiti kounye a la nan moman ke nou ye la nan ke nou gen yon trantèn de ka, nou pa gen ase medsen, nou pa gen ase materyèl e nou wè nan lòt peyi yo lopital ou ankò espas pou ta resevwa moun yo pou swen yo se iltim okazyon, iltim desizyon yo te kapab pran pou ede moun. Men moun nan ka ret lakay li pou li pase kap kowonaviris la. Men, ki jan n pral fè pou n konn ki moun ki kontamine, nan ki zòn yo kontamine e ki jan nou ka evite ke plis moun kontamine? Son se la a, konpayi telefòn yo, egzakteman, Natcom ak Digicel, Conatel sipoze pran responsabilite l nan sans sa a, ke premyèman, prezidan an, nan ti akò yo gen a Taywonn yo, fòk yo pran desizyon klè kounye a, ke olye y ap pase pa sen an pou yo jwenn lese de bagay, pito pase pa Bondye dirèkteman. Donk, olye yo ap deal avèk Taiwan, ki li menm ap resevwa fon nan men Lachin, ke yo menm yo deal avèk Lachin, ki yo menm gentan devlope 5G a, pou gade ki jan yo ka itilize 5G a an Ayiti, menm si nou poko menm gen 4G Ayiti, men nou ka fon pon, nou ka fon jump, soti nan sa n ye an pou n ale direkteman nan 5G. Donk, konpayi telefòn yo ofri yo ensitativ pou pèmèt ke akò sa ke leta ayisyen te gen dwa fè avèk Lachin sou plan teknolojik avèk Huawei, e fò nou di l ke Digicel itilize telefòn Huawei. Natcom gen dwa pa itilize Huawei, li gen pwòp estrikti pa l, men Digicel gen telefòn Huawei, pa vre? Donk, Nou deja nan pozisyon ke nou te ka deal avèk la Chine, avèk Huawei espesyalman, pou nou gade tout moun ki genyen, paske tout moun nan Ayiti genyen smartphone nan men yo, genyen telefòn entelijan. Donk ki jan n ka itilize telefòn sa a, ki jan, ki jan enfòmatisyen yo kounye a la, an n pran moun ki etidye enfòmatik an Ayiti yo, ki itilize, ka fè app, aplikasyon, Kòman yo kapab devlope yon app pou gouvèneman an pou pèmèt ke moun yo yo menm ki genyen depi otomatikman ou fin teste moun nan ke ou ka konn kote li ye e ou ka konn ki moun ki nan antouraj li pou sove lavi. Donk nou montre ki jan. E an palan de app, m kwè jodi an Google mete tèt li ansanm avèk Apple pou devlope yon bagay nan sans sa. Vwala, donk si Google avèk Apple mete tèt li ansanm pou vin devlope pou Etazini nan sans sa, Lachin gentan fè l deja bò kote pa l, donk nou menm an Ayiti fòk nou avangadist. E lòt bagay, pa bliye ke nou fè pati de yon mache komen. Ki jan Ayiti, ansanm avèk Caricom, lòt peyi nan Caricom yo, pral fè pou met ansanm pou konbat viris sa? Fò n konnen ke gen anpil peyi ki nan Caricom yo, se avèk Taiwan y ap mache. Jounen jodi an, fò nou konnen ak kiyès pou n mache pou nou pou nou rezoud pwoblèm kowonaviris lan. E m panse si n fè yon move konsa, pa pral kraze relasyon l avèk Etazini. Okontrè, l ap ranfòse nou, l ap pèmèt nou, nou menm, nou pi rezilyan pou nenpòt katastwòf ki ka rive pou yon lòt tan ankò. Donk, n ap kontinye. Lòt bagay ankò ke mwen wè, dapre The Global Economic Impact of COVID-19, nou ka jwenn li nan www pwen csis

E nou jis ap fè yon imajinasyon, yon refleksyon. Nou ka konprann youn nan rezon ki fè ke Sendomeng frape fò, se youn nan peyi nan Karayib la ki frape fò pa covid 19. E se youn nan peyi tou, sa k fè l frape fò konsa, se youn nan peyi, bon, m pa di premye peyi, an tèm touristik, ki fè plis kòb. Ya, donk, men tou, nou ka toujou fè yon bemòl sou sa.

Kiba resevwa anpil touris tou, sitou touris ki soti Kanada e Ewòp. Men Kiba pa osi frape ke Sendomeng. Donk, nou wè ke Covid 19 frape, jan ke atik lan di lan, atik ke n ap jwenn nan csis.org, ki pale de Global Economic Impact of Covid 19, e youn nan sektè ki touche yo se touristik lan, sektè touristik lan, e yo ale lwen, yo di ke sa ka rete pou yon bon ti tan si ke Leta nan peyi yo toujou konsidere distans sosyal la 1 mèt 50 lan fò nou bay 1 mèt 50 lan e fòk moun ret lakay ou pa bliye ke modòl la se sa ret lakay ou e sou nan lari egzakteman sou nan lari 1 mèt 50 lòt sektè ankò ki kapab ki touche pa sa se te sektè transpò a transpò transpò aeryen paske pa bliye ke pa bliye ke touris pou yo vwayaje majoritèman yo vwayaje se nan avyon e daprè atik sa son atik ki vrèman enteresan Yo wè ke kou global ke karyè sa yo, ke konpayi avyon sa yo kapab, ki touche yo ka fè, defisi sa a ka ale a 63 milya e menm 113 milya de dola nan revni pou ane 2020 an. E lòt sektè ki touche ankò se sektè sinematografik la. E pèt lan ka rive a 5 milya de dola. E donk e lòt enpak ankò nou wè, men nou wè ke gen yon ti fliktyasyon ki fèt nan ekonomi an, janvye. Talè, talè, Billy, m ap fè w paske m resevwa kèk done la ki enpòtan. Yeah, yeah. Daprè done m fenk resevwa la, gen 15 peyi ki pa touche pa covid. Gen 5, gen 15 peyi, yeah.

Se yon nan teritwa ameriken ki pa touche pa viris lan.
Se 15 peyi sa yo ofisyèlman ki pa deklare okenn ka lakay yo. Men non, men nou gen dout tou sou kesyon Kore di Nò la. Pa bliye, Kore di Nò fè fwontyè avèk 3 peyi ki yo menm gen ka. Lachin, Larisi epi Kore di Sid. Men Kore di Nò se yon peyi ki trè fème tou donk Ok. gen dout. Wè, nou ka gen, nou ka di sa, li fème, li ka petèt fème a Kore di Sid, men pa fème avèk Lachin e e e e Non, Larisi. lè m pale w de fème, sa vle di se yon peyi, enfòmasyon pa vrèman soti de li. Oh, ya, ya, ya.
Non, tout a fè, tout a fè, tout a fè, tout a fè. Gen problèm jan avèk la Chine, men la Chine un ti peu ouvè pa rapò avè yo. Ya, ya, non, tout a fè gen rezon. Ou tout a fè gen rezon. Se, se, se, se reyalite a sa. Donk, jan nou t ap di l lan la, reyalite yo, ou, nou wè sektè touristik lan. Donk, on peyi ki fèmen tankou, tankou jan w di an Corée du Nord, ki li menm gen dwa pa resevwa ase touris, si touris sa yo pa sòti nan peyi, nan zòn kontamine, e si ke, eh, prezidan peyi a gentan pran desizyon tou pou, pou, pou kontwole li. Donk kontaminasyon gendwa pa fè gwo efè. Donk dapre yon jounalis ki konn fè ki konn kouvri zòn nan, li di ke Kore di Nò an tèm de pèsonèl sante yo gen pèsonèl sante ki mye ekipe, ki mye fòme, pa ekipe, ki fòme. Men pwoblèm ke yo gen, Kore di Nò, Men pwoblèm ke yo genyen, yo pa ekipe, yo pa gen materyèl. Donk, si vrèman vre yo ta ka fè fas avèk yon tèl reyalite, nou panse ke vrèman yo kapab pran gwo kou. Donk, petèt nou ka di sa, sa ka fè sijè yon pwochen epizòd pou nou konsantre nou sou yon peyi, pou nou wè andedan peyi an, sa k fè l touche, sa k fè l pa touche, e kantite ka ke l genyen yo. Egzakteman. N ap rete sou done touristik tou ke ou te kòmanse ap avanse. Ya. Non, jan nou te di pou done touristik yo, nou montre ke enpak la ki peyi ki plis touche yo, e sektè ki plis touche yo se sektè touristik la, sektè otelri a e sektè plezi a, entertainment la. Donk ou pral wè si moun kontinye ap ret lakay yo, pral gen enpak sou ekonomi an nan sans sa. Sektè, sektè. komèsyal la tou, kote y ap revann e vann pwodui yo tou, gen yon ti ralantisman paske moun pa pral nan magazen ankò, paske yo vle respekte distans sosyal. Men yon lòt bagay tou ki devlope, e nou panse ke Ayiti tou kapab travay sou sa tou, vin gen sa k rele, ou pa bezwen deplase pou w achte nan magazen, ou achte depi lakay ou, nan telefòn ou, ou sou entènèt epi yo pote l lakay ou pou. E sa ke kowona vin montre nou tou, li ogmante enpòtans telefòn, an di smartphone. Egzakteman. Donk, ki di, ki di, ki di telefòn entelijan di koneksyon entènèt. Se sa ke m vle fè pase pou ke leta ayisyen, Konatel, kòmanse demokratize aksa entènèt an Ayiti. Donk, fòk yo fè sa. Fòk yo, si yo vle sove lavi, fòk yo kòmanse pa panse a demokratize sektè telekominikasyon an, e entènèt la an patikilye. Li pa posib ke nan venteyinyèm syèk sa, 2020, n ap viv la, ke on moun sipoze chak fwa l bezwen pale, pou l achte on digoud, kenzgoud pappadap, oswa lapoula, pou l met sou telefòn li. Nou kapab fè l ke moun nan abòne,

ke lajan sa ke yap depanse pou yo met nan pòch yo a, yo te gen dwa, yo te gen dwa favorize konpayi telefòn yo pou yo bay aksè a entènèt a moun ki yo menm nan popilasyon. Paske reyalite yo chanje kounye a la. Menm lekòl, pa egzanp, lè peyi an te lòk lan, yo te oblije fè lekòl yon lòt jan, epi lè peyi an vin ouvè an, timoun yo al konpoze. Donk, Men jounen jodi an, ke nou, nou pa ka gen kouran 24 sou 24, si n pa ka gen kouran 24 sou 24, men omwen, nou ka gen entènèt la ta bon. Lè moun nan gen telefòn nan, nan, non, non, men, men pwen ke m vle fè a. Lè w gen yon telefòn, ou chaje telefòn nan, yo ba w kouran pou, pou, pou, pou 3 zè tan, 4 zè tan, 5 zè tan, li pa 24 sou 24, telefòn ou chaje. Telefòn sa a chaje an, li ka fè w yon senkèdtan. Men senkèdtan sa a, ou ka ou ka pran yon kou sou entènèt. Ou konprann? Laptòp ou chaje, pou senkèdtan sa a ou ka pran yon kou. Men ki bò m panse w ta prale. Se pa rapò avèk, te ka di blag ke m wè Leta ayisyen ap fè. Li pa bay moun yo kouran e li pa amelyore kalite entènèt lan. Epi, briskman li rete Li di l pral devlope yon platfòm an liy pou timoun ki pa al lekòl yo. Yeah yeah.
Se yon veritab blag m twouve ke bagay sa. Son blag. Peyi ki gen bagay sa yo, yo pa fè bagay sa yo nan tèt cho jan n ap fè l nan la. Non non. Ditou pa.
Donk, nou menm nan epizo nan nan emisyon pa nou an, n ap fè lanse apèl la nan sans sa. Ke leta pran an chaj pou li chèche patenè ki yo menm ka ede yo. E dezyèman, kouran ke l pa ka bay 24 sou 24 la, si l ka ba li pou 12 èdtan, 14 èdtan, mache l ansanm avèk aksè a entènèt. Kolektivite a li dwe demokratize. On jèn jounen jodi an, on jèn pwofesyonèl pa bezwen ap mache mande djòb, li gen yon on laptòp, li gen entènèt, li ka travay a tèt li. Alèz, jan n'ap fè l lan la nou menm. Egzakteman. Bon bagay. Bon bagay. Donk, jan nou wè la, jodi an nou sot pale de anpil bagay e nou nou pase an revi kijan kovid lan ap frape mond lan, kon kantite moun ki enfekte, E kantite moun, pa sèlman ki mouri, men kantite moun ki geri. Gen espwa, paske gen moun k ap geri. Ou menm ki lakay ou, evite, egzakteman, evite an kontak avèk moun ki kontamine pou pa pwopaje maladi an. E nou wè ki enpak ke sa ka fè sou mond lan e kijan l kòmanse chanje konpòteman moun nan mond lan e ki jan li, menm si ke l gen enpak sou ekonomi an, men ki jan l chanje tou bagay ke nou te konn fè lontan. Ou pa bezwen al kay doktè, ou ka wè doktè w sou entènèt, paske yo genyen posiblite pou sa, pou yo konsilte w nan telefòn ou depi sou entènèt lan. Online. Egzakteman.
Donk, n ap rete la. Si ou gen yon dènye bagay w ap ajoute, n ap rete la. N ap pran randevou pou yon pwochen epizòd ankò pi enteresan. Pi bèl. Yon podcast an kreyòl, pi bèl. An kreyòl, an kreyòl. Avèk.
Egzakteman.
Alèz. M ap di moun yo, kontinye lave men yo, kontinye fè nouvèl e aplike règ lijyèn yo. Epi, alapwochèn! Epi, alapwochèn!
Epi, nou ka kontakte mwen sou, sou Instagram, Bilka Space, B-I-L-L-S-K-A. S-P-A-C-E Alright Sou Facebook menm jan e sou Twitter menm jan A la pwochèn E ou menm? Bon, mwen menm yo konn non an deja se Richie WMG R-I-T-C-H-Y-W-M-G Tout kote nèt, tout platfòm. Egzakteman.
Billy ak Richie ap pote Yon epizòd pi bon, pi enteresan toujou yon pwochèn fwa.